Bonswa tout moun, mwen salye nou, mwen di nou mèsi. Jodi a nou vin pale w anpil detay, bagay la dejenere isit o Brezil nan moman kote n ap pale ansanm avèk ou a la, bagay la tèlman dejenere. Si ou menm ou ta bezwen konnen plis detay nan ki rezon ke bagay la dejenere, isit o Brezil avèk popilasyon ayisyen an pa neglije pran le swen pou gade video sa nou gen anpil bagay anpil bagay nou vin pale ansanm avèk ou anpil detay men m toujou pran yon ti tan pou m remèsye nou pou m di nou mèsi avèk nou tout ki pran le swen pou n gade video yo avèk nou tout ki kontinye pataje video nou yo. Men a chak fwa ou gade video a ou fon ou kite yon like ou kòmante anba video a nou di w mèsi ou fè kè nou kontan ou fè nou anvi travay kote enfòmasyon an ye nou chèche l pote pou ba ou lakay ou nou pa gen mo pou nou remèsye w men ankò yon fwa nou di w mèsi si ke ou potko abòne pran yon ti tan abòne sou chanèl la. Epi nap vin ak anpil detay pou ou kote ke nou pral satisfè ou avèk mesaj malgre kè ou pap fin kontan men se opinyon nou se rete enfòme ansanm avèk ou. Bon nou di ou mèsi ankò yn fwa detay ke nou pote pou ou jodi a premyeman se. Koz ayisyen ki vin gate popilasyon brezilyen an isit o brezil paske ayisyen yo fè twòp zak krim sa vin koz ayisyen gendwa pa ka vin isit o brezil ankò malgre poko janm gen yon degrè ki pran akoz de sa kap pase a men nan tout televizyon se on sèl bagay kap pale se kesyon de ayisyen Sa zak malonèt yo reprezante nan kominote brezilyen an. Sa fè anpil pale anpil isit o Brezil, mwen menm mwen pase envite nou a chak Ayisyen ki gen fanmi ou, zanmi ou isit o Brezil, toujou pote yon ti konsèy pou li, konseye l. nan pati sa yo paske tout televizyon se yon sèl bagay yap pale ayisyen pran kòb nan bank yo sove pou yo ale vè meksik pou yo ka ale kay tonton sam men yon grenn rezon lè yo fè sa yo bouche plas pou tout lòt ayisyen kap vin Dèyè yo. Yo bouche plas pou mwen, yo bouche plas pou yon lòt, yo bouche plas pou tout lòt malere kap vin dèyè yo. Men si ke nou sòti lakay nou pou afè nou pa bon, an Ayiti nou pa gen aksè a prete, nou pa gen aksè a kredi. Men isit o Brezil depi w rive isit o Brezil, ou gen aksè a kont bank, ou gen aksè a prete, ou gen aksè achte kredi, tout bagay nòmal. Men Ayisyen wè bagay la yon lòt fason, Yo vin tonbe nan prete, prete yo prete, yo prete yon premye man, yo peye l yon dezyèm man, yo peye l twazyèm man, men ki ki yon ki yon valè ki an kantite, yo pran kòb sa yo sove alemetik, sa vin fè tout ayisyen sòti viktim nan moman sa nap pale a la paske yo pa di men kiyès ki fè l, yo pa denonse moun ki fè l la, men. Yo toujou pale chak jou yap di w ayisyen pwomèt zak sa. Se rezon sa ki fè nou menm nou parèt la pou nou enfòme w avèk video sa a chak grenn ayisyen ki isit o Brezil nap mande w silvouplè rann nou sèvis sa ann eseye reprezante yon lòt imaj ann eseye pa fè menm jan avèk lòt yo ki pase nou konnen depi an 2016 Sa te kòmanse, sa te vin fè yon ti poze, men nan moman sa ke n ap pale a la, bagay yo dejenere. Tout televizyon, tout kote ou pase, se de kesyon de Ayisyen mèt bank yo nan antre nan televisyon pou l denose popilasyon Ayisyen. Men èske tout Ayisyen se menm jan? Non, tout Ayisyen pa menm jan, men nou konnen sistèm. Brezil. Blan yo se konsa l ye. Pliske yon blan fè yon, yon lòt nasyon fè yon bagay, si se kwake nenpòt nasyon li ye a, yo parèt yo di tèl nasyon fè tèl bagay, tèl bagay nan peyi a, sa yon koz nou menm tout Ayisyen nou viktim. Se rezon sa ki fè mwen pase la. Nou konnen, isit o Brezil, Ayisyen derespekte mèt travay, Ayisyen. Yo vin fè kidnapin, yo vin fè raketè, yon pakèt bagay paske nan moman sa a n ap pale a, gen anpil moun ta sanble ke yo gen pou nan mawon isit o Brezil ke nou konnen bagay yo difisil, moun pa ka mawon fasil paske akòz de vann viza a 1500 dola, gen moun ki gen chans pou yo nan mawon. Bon, nou pa vin pote plis detay ke sa paske Yon moun gen dwa nan mawon wi, men rezon an li trè senp. Moun ki pou nan mawon se reprezantan anbasadè a. Pou ki rezon? Si ke l gen kontak ansanm avèk yon moun pou moun nan vann, pou l vann moun nan viza, se moun sa t sipoze anba kòd paske moun ki achte viza a ansanm avèk lajan l lan se yon lòt pè de manch. Nou kounye la nou sipoze rele pou anbasadè sa a pou chanje l pou yo ban nou yon lòt anbasadè ki kapab konprann nou, ki kapab reponn avèk bezwen nou paske tout Ayisyen ki isit o Brezil, yo gon fanmi yo yo ta bezwen antre, yo gen madanm yo, yo gen pitit yo ke yo ta bezwen antre. Men mwen menm, raketè a, sa t fè gen raketè paske anbasadè a li menm, li pa pran reskonsablite l, li wè li bay kòb la plis enpòtans, se rezon sa ki fè genyen. Genyen raketè nan bagay sa. Nan vann viza 1500 dola, mwen menm mwen pa pou, mwen pa kont, men mwen menm mwen toujou ap aplodi kote moun kap denose pou amelyorasyon kapab fèt nan viza. Malgre pou brezi malgre tout sa zak ayisyen fè men brezil toujou mete viza a dispozisyon pou Tout ayisyen bezwen antre isit o Brezil men difigilte ki gen vin gen nan viza akoz yo vin ap vann viza anlè a 1500 dola lè sa anbasadè a li menm li di li fè dil li epi raketè a fè dil li kounye la yo pa ouvè sit pou moun pran randevou pou al depoze pou viza sa vin fè kounye la ou tande diran jounen ou tande pwosesis randevou a li fèmen pwosesis. Randevou a li fèmen sou paske yo pa bay kote pou moun antre pran viza sou paske viza 1500 dola pou kapab gen plis moun kap fè anbouteyaj dèyèl men nan moman sa nap pale sa viza sa fè yon ti kanpe lendi a te gen yon reyinyon isit o brezil ki pou menm koze viza sa men m panse dezyèm reyinyon se jodi mèkredi 31 mas sa ke li tap fèt pou gen yon yon chita pale avèk ant gwo zotobre yo pou yo te ka di yon mo nan de kesyon viza sa men te gen yon ayisyen ki te mande pou yo te vin mete yon anbasadè isit o Brezil pou ayisyen kapab regle tout Afè yo sa gen madanm yo, pitit yo, sè yo ki ta yo ta bezwen leve pou yo kapab fè moun sa voye dokiman yo vini isit o Brezil yo regle tout papye apre sa yo tounen l bak pou moun sa kapab gen aksè pou l antre isit o Brezil malgre nou konnen li pa osi fasil paske Piske moun nan pral voye dokiman li si pou lè ou pral voye nan bank DHL, DHL pral tounen ou touche yon pakèt kòb pou l pote l vini e pou l retounen ankò l pral koute nou yon pakèt kòb men nou pa pou nou pa kont n ap swiv kesyon sa o de lwen o de prè nenpòt jan enfòmasyon nan tonbe n ap la pou n enfòme w pou n di w tout fason ke Enfòmasyon yo ye. Paske nou menm nou la pou n enfòme w nan tout sitiyasyon, depi nou la nou pa mouri, nou pa kouche malad grav lopital, ebyen n ap enfòme w. M ap fè yon ti pase wè Ayiti, tou piti, ke m pa tèlman rete sou de kesyon Ayiti a, paske yon peyi diktatè, kote lòd moun pa respekte, dwa de lòm pa respekte, m fè yon ti pase tou piti, men Tout sa kap pase nan Ayiti ou wè ke mwen pa fokis pou mwen pale sou yo paske Ayiti a chak fwa yon moun ou eseye pale se se lavi ou ki menase mwen menm m pa tèlman pale paske mwen jis plis kwè nan chèche lòt enfòmasyon kote ki gen Ayisyen ki imigre kote ki sitiyasyon kòman yap viv m plis chèche enfòmasyon sa pou m kapab enfòme nou paske. Lè map gade sa kap pase an Ayiti, sa dwòl, sa vin fèm fèmen zye m sou Ayiti malgre se lakay mwen l ye, gen kèk detay mwen pa kapab bay paske si m bay yo m ka ta konnen m mete vi plizyè moun an danje, m fon ti fèmen je m sou sa, se rezon sa si nou wè tout sa kap pase Ayiti paske mwen gen moun ki ekri m ki di m konsa, tout bagay sa yo ap pase an Ayiti m pa pale pou ki rezon, èske se enfòmasyon m bay, wi Gen anpil, m pa jwenn tout enfòmasyon yo men mwen jwenn kèk ti enfòmasyon kanmenm, men mwen wè li pa nesesè pou m tèlman akselere sou dosye an Ayiti men m ap touche ti pwen sa tou piti kote yon mesye 82 lane ke yo vini yo kidnape l, yo mande yon sòm dajan malgre moun ki te vin pote kòb sa ale yo te vin arive kidnape moun sa, aktyèlman m pa konn kòman sa ye avk kòman sa va ye men nou wè sitiyasyon an trèman dejenere a chak ayisyen kap viv an ayiti nan moman sa fò nou pran anpil pridans si nou pa bezwen pa sòti nou bezwen oblije sòti men panse a tout sa ki kapab rive paske nou nan yon peyi diktakè diktatè sèlman paske nan fason peyi sa ap bouje a la nou wè kote ke se kounye la ameriken pral vekse paske yo chire drapo peyi l epi yo mete dife sou li malgre li pa reyaji tou swit men nou konnen li pral reyaji kanmenm li pral fè yon demonstrati kanmenm pou l eseye konvenk popilasyon sa ki boule drapo paske nou konnen avan ke yon bagay pase nenpòt moun li bezwen an Ayiti lè l vle l al dèyè l paske nou menm nou pa gen yon peyi se blan k ap okipe nou malgre nou wè nou te sòti nan esklav men chèn nan yo te itire l nan pye nou se nan mantal nou yo te mete l Paske m panse si chèn sa se pat nan mantal nou yo te mete l, m panse jounen jodi a t ap gen yon chanjman anndan popilasyon kominote ayisyen an. Paske lè m ap gade sa k ap pase ann Ayiti nan moman sa la, sa dwòl, lavi kèkseswa pa epanye. Paske Yo site prezidan nan bandi ki yon mèt gouvènman, k ap dirije yon kominote. Li menm, li opouvwa, li gen avi de rechèch dèyè l. Madanm li gen avi de rechèch dèyè l. Eske peyi sa, eske l prè pou l fè yon eleksyon nan moman ke n ap pale avèk nou an? Avèk kiyès yo pral fè eleksyon sa? Si prezidan gen yon avi de rechèch, madanm li gen avi de rechèch, Ak, men, kiyès ki mèt leta sa? Kiyès ki nan tèt leta sa k'ap dirije l? Se kesyon sa mwen menm mwen ta bezwen konnen. Kòm mwen m gen, m gen anpil detay ke m santi l pa nesesè pou mwen pou m ba li, m oblije fèmen je m, m fèmen bouch mwen, mwen gade l, lè m'ap gade m tchuipe sou yo paske m wè li, li pa nòmal ditou. Men antoulèka, se konsa ke yo chwazi n. Mèsi Ayiti. Yon jou ankò nap re wè. Se konsa m eseye konprann li paske an mwayèn sitiyasyon an Ayiti pa gen okenn anyen prezidan kap vin chanje paske Ayiti li pa gen pwoblèm prezidan. Pwoblèm nan se nan nou menm ayisyen li ye. Kòman pwoblèm nan se nan nou menm ayisyen? Prezidan avan poul fè kanpay sil pa achte yon zam ban nou nou pap votel senatè a li pa achte yon zam ban nou li pa nou pap votel sat parèt li pa li pa li pa ban nou yon zam nan nou pap votel non e sat ban nou zam nan nap votel ebyen se la pwoblèm nan se nan nou menm ayisyen li nan mwen menm li nan ou menm li nan tout popilasyon nèt. Paske nou pa Nou gen yon chèn ki nan mantal nou yo etirel nan vi nou yo metel nan mantal nou jiska prezan nou se son des esklav nou se son des endyen avedi nou pa nou poko janm gen nou poko janm gen mwayen opòtinite pou nou te pran endepandans nou pran yon endepandans ki pat seke nou soti nan esklav la yo mete yo pran chèn nan yo metel nan pye nou. Ann eseye konprann sa byen klè. Jounen jodi a, si lavi kekseswa moun pa respekte ann Ayiti, menm prezidan pou wè li gen avi de rechèch dèyè l, yon prezidan opouvwa, sèke nou se son dè esklav jiska prezan, malgre m panse gen moun k ap lapide m avèk videyo sa, men m pa gen pwoblèm. Nou mèt lapide m paske sa m di a, fòk mwen di l. Paske yon moun ki pa ki pa ofri nou zam nou pap vote l menm nou menm sa an banm di sa trè klè kote anèl li mouri kote odma al mouri tout gwo bandi sa yo ki tap fè aktyalite al mouri yo bezwen tiye izo yo bezwen tiye babekyou ti lapli krista men apre moun sa yo pral gon lòt bandi ki pi kriyèl E bandi sa yo ki pral pi kriyèl la, depite, senatè, prezidan, tout moun opouvwa k ap itilize nou an, apre yo fin itilize nou, yo fin jwenn sa yo bezwen an, yo menm ankò k ap koz lanmò nou. M garanti nou sa. Se yo menm k ap koz lanmò nou. Si se mwen menm, nou menm, mwen te depoze zam nan, mwen te bay peyi a yon chans. Epi, nou te mande enstans konsène yo di yon mo nan sa nan sa kap pase a paske li inaseptab. Mèsi ankò yn fwa ke Bondye beni nou, ke Bondye kontinye fè gras nan lavi a chaken de nou menm ki tap gade video sa mwen di nou mèsi chapouba pou nou.